Ok e se yon plezi pou nou jodi a ankò pou nou tounen e m panse jodi a nou nou nan yon lòt nivo paske chak fwa na nou gen plezi pou nou kapab pale avèk moun ki abitye tande nou e moun ki genyen pou al tande nou aprè m panse se yon gran gran gran privilèj pou nou kapab pale avèk yo. Nou toujou di ke nou pa bezwen konplis, nou pa bezwen fè tèt nou pase pou koupab ni gen rezon tou pa rapò avèk sa k ap pase nan sosyete nou an ki se yon sosyete ki twouve li nan sitiyasyon kote ke tout moun kwè ke gen de bagay ki entolerab E li tèlman entolerab, m pa kwè se nou menm sèlman ki wè sa. Tout moun k ap tande nou la ta renmen gen yon platfòm pou kontinye pale avèk moun oubyen pou fè moun konnen sa yo dakò avèk sa yo pa dakò. E nou menm jodi a se pou sa nou genyen platfòm sa. E nou pa genyen l tankou pou n fè show off, pou n fè moun wè ke nou gen platfòm. Nou jis genyen l pou nou kapab pale avèk de frè e sè, paske nou tout se ki pozitif yo, nou gen yon bagay ke n ap defann ki se Ayiti. Tout moun ki pozitif, nou gen yon yon pwen komen, pwen komen an ki se Ayiti, se sa ke mwen menm m panse. Piske pwen komen an se Ayiti, nou sipoze leve pou nou pale, leve pou nou kontinye denonse sa k sipoze denonse e apresiye sa k dwe apresiye. Jodi a ankò nou parèt pou nou kapab pale avèk zanmi nou yo, avèk frè e sè nou yo, avèk tout moun ki gen abitid tande nou yo e ki pral kontinye tande nou yo. M panse ke lè n ap pale, nou pa pale pou nou fè tèt nou plezi, men nou pale tou pou nou fè kèk bagay ke nou te konn di deja. Alò, se pa premyè fwa n ap pale. Petèt moun ki pa konnen nou ka panse se premyè fwa ou se paske sitiyasyon an vin twouve l jodi a dejenere konsa ki fè n ap pale. Men se pa premyè fwa nou pale sou sitiyasyon sa yo. Nou gen lontan, nou gen lontan ke n ap pale. Nou gen lontan ke nap goumen, nou gen lontan ke nap milite, m panse ke nan sans prive, men jodi a nou pa prive, nou gen yon paj ke nou mete sou pye pou nou kapab denonse yon seri de bagay ki pa nòmal, e nou panse ke tout moun ki ap viv swa Ayiti oubyen kap viv andeyò de Ayiti, yo konnen gen anpil bagay ki pa nòmal. Men chak fwa nou gen privilèj tou pou nou pale de bagay sa yo, nou toujou fè konnen ke Jan de pwoblèm sa yo ki twouve l jounen jodi a ke ki tèlman vin yon sitiyasyon endezirab nan figi Ayisyen pou ne pa di nan vizaj sosyete a, se pa yon bagay kòmsi k rive pa aza. M toujou di se yon pwojè ke popilasyon ayisyèn nan te genyen oubyen yo toujou kontinye genyen, melanje avèk de malfra, de moun swadizan ki nan tèt yon seri enstitisyon. Paske kèlkeswa peyi k ap byen mache sou latè, se de enstitisyon ki mete ansanm ki ki met ki fè peyi a vin gran. Lè nou wè enstitisyon yo nou toujou pran egzanp lafanmi, legliz, lekòl, pou ne pa di ankò, kisa n ta ka site la ankò? Lajenès, Se kòm si lè nou ranmase tout bagay sa yo, e lè n ap gade lòt kote yo, lè n ap pran fè konparezon yo, nou wè se on ti jan trè trè diferan pa rapò avèk sosyete pa nou an. E lè nou konstate jan de bagay sa yo, nou di nou menm, ki pa sèlman egziste pou nou vin manje, ki pa sèlman egziste pou nou vin kòm si mete timoun sou latè, pandansetan nou pa goumen. Jounen jodi a nou gen anpil ewo ke anpil moun ap onore oubyen ap pale de yo, pa egzanp nou ka pran yonn ki pi resan an, nou ka pran egzanp Mate Litè Kin. Mate Litè Kin ki se te yon yon yon yon black, m panse se yon ameriken, ki t ap batay kont sa k rele segregasyon rasyal, prejije koulè kote ke a lepòk moun ki te nan ap viv nan epòk sa te vrèman gen pwoblèm pa rapò avèk moun ki nwa yo, yo pa t vrèman gen privilèj, yo pa t gen anyen yo te ka fè, isifike se blan ki te Bondye. E se menm Bondye blan sa a yo kontinye ap vann nou an Ayiti. Paske w ap wè majorite Ayisyen jiska prezan sèl sa ki ki nòmal pou yo, se yon moun ki gen yon koulè wouj. Sèl sa ki enpòtan. Pandansetan, menm Ayisyen sa yo toujou ap montre w lòt moun rasis. Men, baz rasis la menm, pou mwen menm, li chita ann Ayiti, paske majorite fwa, Ayisyen trè rasis, Ayisyen trè kòmsi diskrimina, diskrimine. Yo diskrimine moun anpil, Paske ayisyen toujou ap gade moun sou fason mache, yo toujou ap kritike moun paskew gon koulè ki pa grimo, se sak fè wap wè anpil ayisyen jounen jodia sitou medam yo ap batay pou efase melanin ki sou po yo pou yo chanje koulè yo pou yo kapab vin sanble avèk blan. Sa son pwoblèm rasis, sa son pwoblèm mka di esklav tou. Paske. Se sa Martin Luther King te vrèman ap batay pou li, paske blan li menm li toujou panse l siperyè avèk moun nwa yo. Tandike, lè n apral fè sa k rele jenèz ke nou pa pral rete ladan l jodi a, lè n ap fè istorisite de lòm menm, de limanite, w ap wè yonn nan kontinan ki pleple lemond se kontinan nwa a pou nou pa di kontinan afriken. E avan em te pran egzanp m te di ke Jezi menm li soti nan e kontinan e nwa yo pou ne pa di nan zòn sa yo. Poutan yo vin vann nou yon Jezi blan. Pa egzanp yonn nan bagay avan yè m te toujou ap pale, yonn nan bagay m t ap m ap esere mimire avèk li pandan tout semèn sa. S on kesyon de legliz. Mwen menm chak fwa m gen privilèj pou m ap pale pou m pran enstitisyon sa k rele legliz e m toujou kole ladann. Sa k fè m kole ladann se paske mwen menm m fè pati de legliz an menm tan tou m wè kijan legliz li kontribye pou fè tout peyi nwa yo, tout peyi ki pòv yo e mal anpil anpil anpil. Yo fè yo mal anpil. Si w ap gade si le plan kòm si imen, ou ka mete ou byen si le plan emosyonèl, ou ka panse legliz ap fè yon bon travay. Men lè w ap gade si le plan sikolojik, si le plan devlopman, w ap wè legliz li kontribye anpil pou rann peyi ki pi pòv yo nan povrete pi plis. Rezon k fè m ap di sa, se pase ke mwen menm m grandi nan milye peyizan, Non milye peyizan, non milye agrikilti kote ke nou te konn kiltive anpil bagay. Dayè mwen menm m toujou di sa mwen sòti nan depatman Nò e se si mwen fèt nan komin ki rele Pilat. Pilat ki se yonn nan grenye depatman Nò a. Ou gen Pilat, ou gen Obòy, ou gen Lenbe, mon chè 3 komin sa yo se yo menm ki kenbe e e e e Nò a nan afè manje, nan afè agrikilti, kafe, kakawo, kannasik, fig banann, yanm, kokoye, mayi, pit petimil, sa vle di alepòk pou mwen menm se te la bèl epòk e m toujou di sa menm jan m ka toujou di sa e de gen anpil moun ki toujou ap fè kwè ke depi lontan Ayiti te toujou gen pwoblèm manje oubyen grangou non mwen menm m pa yon moun ki la lontan M pa on moun min, min, m pa menm on moun min, min, 1940 oubyen min, 1700, 1800, m pa on moun konsa. M son moun ki nan menm jenerasyon avèk m, moun 1980 konbyen, 84, 85, 86, 83, 80, jiska 95. Sa vle di nou son, nou, nou prèske nan menm jenerasyon. Men mwen menm, fason m te konnen peyi pa m nan, te toujou gen sa k rele pwoblèm politik, wi. Su le plan politik, paske mwen menm lè yap pale m de Divalye, m pat nan epòk sa. Sèlman m fè listwa, m konnen kèk bagay. Jan Klod, lè Jan Klod kite Ayiti m te apèn fèt. M pat vrèman gen lespri pou m te konprann yon seri de bagay. M ap pale de Jan Klod Fis, ki se pitit Franswa. Sa vle di ke, mwen menm m tap grandi m te toujou jwenn pwoblèm politik yo. E si w ap fè istwa Ayiti depi aprè endepandans li menm li gen pwoblèm politik. Men te gen pwoblèm manje? Non. Pa t gen pwoblèm grangou. Pwoblèm ki k ap travèse sosyete a jodi a, pwoblèm rayisman, pwoblèm m ka di ke moun pa tèlman fè moun konfyans ankò, moun pa ka viv ak moun, moun pa ka manje byen yo, se. a rantre legliz ann Ayiti. Lòske legliz rantre ann Ayiti, legliz vin anvayi sosyete ayisyèn nan. M ap pale de legliz, legliz ayisyen. M p ap pale de legliz kote ke peyi gitan byen striktire, kote ke tout moun, tout bagay respekte, gen lwa k ap mache. M ap pale de jan ayisyen konprann legliz la. Se legliz menm ki rann sosyete ayisyèn nan nan tout pwoblèm sa w wè l ye la a, on pwoblèm chirepit, on pwoblèm divizyon. Lè m ap pran legliz, m pa m pa sèlman chita sou legliz pwotestant, ni legliz katolik, ni legliz pwotestant. Tout sèk ki anndan legliz pwotestant yo, y ap travay pou on sistèm esklavajis. Siskèm esklavajis la, se li menm jounen jodi a, sileplan, m ka di, mantal, su le plan sikolojik, esklav la toujou an Ayiti. Su le plan fizik, wi esklav pa egziste ankò. Moun yo pa tèlman, m pa di, bon m pap di pa egziste, pa tèlman. Moun yo pa tèlman ap fè dè travo fòse, kote ke moun ap, gon frèt k ap bat yo, e si tout fwa esklav la dezobeyi mèt li, Oubyen li pran yon bout kann nan kann l ap plante a li manje, esklav la, mèt la pran l li mare l nan yon poto kote ke li bat li jiskaske l touye l, sa pa tèlman egziste nan moman sa. Men si le plan sikolojik, si le plan entèlektyèl, si le plan kominikasyonèl, w ap wè esklav la li byen e bèl etabli. E yonn nan sektè ki goumen oubyen jiskaprezan k ap kenbe sistèm sa a pou l byen mache se legliz. Yonn nan sektè ankò m ka di k ap kenbe l se lafamiy. Yonn nan sektè ankò k ap kenbe l se lekòl yo. Kounye a, si yon moun vle, si yon moun vle li ka toujou poze m kesyon. Si yon moun vle li ka toujou fon deba avèk mwen. Si yon moun vle li ka toujou mande m batay si l vle. Men mwen menm m gen anpil prèv, m gen anpil, anpil, anpil agiman pou m moutre w ke kijan legliz lè l antre an Ayiti, li vin kraze peyi a. Nan ki sans? Mwen menm lè m, lè m te jèn ti gason m ap leve, m te lekòl, di lendi o vandredi w al lekòl. Lè w al lekòl, dèfwa m konn nan wout, m jwenn yon moun ki ban m on nouvèl ki di m papa m ap tann mwen nan jaden. Paske nou menm tout tout sa nou te ye se te jaden. Tout sa nou te konnen se te jaden. Se samdi, dimanch ki te egziste, swadizan son moun bezwen ale nan lòt aktivite. Men, Sa m di a, lè pwotestan oubyen lè legliz rantre an Ayiti, Willy Bonzil mwen salye w nèg pa m. Bon, nou pa pale tèlman bon. I don't know why. M pa konnen poukisa men nou pa pale. Lè sektè pwotestant lan, legliz kòmanse ap vin pleple an Ayiti tankou djondjon, se konsa agrikilti kontinye ap regrese. Sa vle di kontinye moun pa sou travay ankò. Pa gen twòp apeti pou moun travay. Moun yo vin kòmanse ap lage tout responsablite yo sou do on Jezi. Pandansetan Jezi ke m konnen an, Jezi ke mwen menm m fè eksperyans avèk li a, se pon Jezi ki di moun fòk li depann de li pou yo manje. Paske si Jezi te vle pou te depann de li pou te manje, Ann pran avèk lakreyasyon. Avan menm ke Labib eksplike nou Dye kreye latè, li te gitan kreye depi se bagay nou jwenn yo. Li gitan mete mango, li gitan mete kokoye, li gitan mete fig banann, li gitan mete lab bre veritab, li gitan mete lab apen, li gitan mete kanasik, li gitan mete depi se bagay lòm ka itilize, rivyè, lanmè. Men se paske l vle ke ou gon endepandans. Su le pwen m ka di m ka di nouriti. Piske l itan konnen ou gen ou sipoze gen endepandans pou w jwenn manje, e pou kontinye travay pou manje kontinye donnen, li gitan met bay sa yo avan menm ke l kreye lòm. Sa vle di dye ke Ayisyen vle fè m konprann nan, Yo vle fè m konprann Bondye s on Bondye iresponsab tandiske Bondye s on Bondye responsab. Bondye tèlman responsab, avan l kreye lòm li gitan mete tout sa lòm gen bezwen. Depi se sa lòm gen bezwen sou tè a li gitan mete tout disponib pou lòm. Men si l mete tout disponib pou nou, Nou pa kab vin mande l yo ankò. Ki jan w fè m kwè yo fin ba w yon bagay epi lè ou pran bagay la ou fè kòmsi ou fè kòmsi ou pa wè li oubyen ou pase l anba pye w epi ou kontinye ap mande moun ki te ba w l la ankò? Ou kontinye al mande moun ki te ba w bagay la menm bagay sa a ankò. Oke. M pap tèlman apwofondi nan sa. M jis vle fè w wè yonn nan rezon ki fè legliz Se yonn nan ajan ki kraze sosyete ayisyèn nan. Pou mwen, m pa di pou tout moun dakò avèk mwen, paske sa m ap di la m ap fè analiz pa m, paske gen dwa chaje moun ki pa ki pa gon dimansyon pou yo konprann sa m ap di a, oubyen ki gen dwa gon pwoblèm pèsonèl oubyen ok entèl son sesi son sela bon sa se yo menm. Men mwen menm si yon moun ka vin demanti m, moun ki gen menm laj avè m yo na ban m yon egzanp. 1. Non sèlman zòn m te leve a, jaden an oubyen agrikilti se te motè zòn sa a avèk elvaj kote ke se te manje bèf, kabrit, poul, m ka di pijon, pentad, tout bagay se te sa yo ki te genyen nan epòk sa yo, diri, mòn, Mayi, peti mil, mango, kann, ah bay sa yo se ta gogo. Mwen menm nan Pilat, lè m lekòl nan bouk Pilat, m konn ap swiv ke gen yon seri de kamyon ki konn fin chaje pou yo al pote kann swa Latibonit oubyen nan vil Okap oubyen Pòtoprens. Gen de lè lè si kòmsi tèlman Bay konn gen bagay anpil, madan sara yo konn paka vwayaje wap wè kamyon yo rete la yo vin se vin dechaje yo, tèlman gen kann kap gaspiye, se on 50 kòb 20 kòb wap achte kann wap achte gwo kann pou manje lò nan bouk la e se si se si w te vle achte l wi pase majorite fwa anpil moun ki nan bouk la yo gen jaden kann yo ensidsuit kòm nou pa gen twòp tan pou nou fè ekalaj sa. Legliz vin mete nou nan sitiyasyon kote ke nou pa dwe renmen lòt moun. Ou konn poukisa k fè m di sa? Mwen menm lè m leve, m te leve nan yon katye kote ke m t ap viv avèk anpil wongan nan zòn sa. Tandis ke moun ki te wongan yo, se te bon moun, se te moun kòmsi, Yo respekte moun, mwen menm m te m te timoun wap wè moun sa yo dèfwa se lakay yo manman m ap voye m al achte, al achte bagay pou manman m fè manje, swa lwil, swa lòt bagay, diri, lè manman m bezwen fè manje wap wè se lakay menm moun sa yo kourongan sa yo, yo te konn voye m al achte. E se si se te san kè sote, pat gen moun ki te gen nan plan yo moun sa yo ta pa te konn fè moun mal. Avèk rantre legliz an Ayiti, Yo fè w kòmanse fè w pè moun sa yo. Yo fè w kòmanse fè w konprann wongan se malfektè, se moun k ap touye moun. Moun ou leve avè l nan menm katye a wi. Moun ou te toujou avè yo k ap veye sou ou wi. Lè w pral lekòl, mwen m gen yon bòkò bò lakay mwen k te rele Dyeviyis, aktè, li fèk mouri la. Madan Dyeviyis sa, lè w wè l, ou wè timoun nan lari, bay sa, oo, pitit entèl, bagay. Moun yo pa vrèman konn Jan yo vin f legliz vin fè nou kwè ke moun sa yo se malfektè yo ye, se moun kap touye moun, se sa yo vin fè nou kwè. Bon legliz vin fèm tèlman pè moun sa yo. Mwen menm pandanm pòtoprens, pandanm pòtoprens legliz fèm kwè ke menm zòn lakay mwen yo fèm pè. Yo fèm kwè ke mezanmi zòn sa yo gen anpil malfektè, zòn sa yo gen anpil wongan mezanmi, si w pral nan misyon nan zòn sa yo, fò w lapriyè anpil, fò w ret sou jenou tout jounen, fò w al fè jèn. Pandansetan, se kòmsi nan lespri yo Pòtoprens menm pa gen dyab. Se kòmsi, nan lespri pa yo, lè y ap fè yon toune misyonè nan zòn Pòtoprens, piske se Pòtoprens y ap viv, sa pa anyen pou yo lè y ap fè yon toune misyonè nan Pòtoprens. Men lè w tande se nan yon zòn an pwovens yo prale, mezanmi zòn sa a se pa yon zòn ki jwe, se pa yon zòn moun jwe ak moun, se yon zòn ki plen malfektè, se yon zòn ki plen sesi. Claude Michel, Claude Michel, nou salye w, pataje, tout moun k ap tande emisyon an pataje l. Paske mwen menm, sa map di yo la, se jenèz sosyete a wi. Se vrè pwoblèm yo map eksplike wi. Sak vin fè nou debouche sou tout katastwòf sa yo jounen jodi a, pil geng sa yo, pil moun kap fè moun mal nan sosyete a, mal pa vle di anyen pou yo ankò a wi. Se sa yo map rale, ke anpil moun dèfwa pa janm vle pale de yo. Epi mwen menm se yo map rale poum fè nou wè kote pwoblèm yo sòti. Se pa pask, paske nou menm yonn nan pwoblèm ayisyen genyen, yo toujou ap pran pwoblèm yo kote yo kòmanse a men yo pa wè kote pwoblèm nan te sòti a. Tandiske pwoblèm nan l gon kote l sòti poul rive kote w wè li ye la a. Li gen yon baz, li gen yon rasin, li gen yon jenèz. Se nan jenèz la pou n ale. E sa k fè w ap wè tout otan w pa al nan baz yon pwoblèm ou pa ka rezoud li. E sa k fè wè jounen jodi a, anpil Ayisyen twouve l nan yon sitiyasyon, tout moun ap plenyen, y ap kouri moute, kouri desann, yo pa konn sa pou yo fè. Pandan m Pòtoprens, mwen menm m di sa m fèt nan komin Pilat, m fèt nan twa katriyèm seksyon kominal, E m te fon pil tan nan bouk la, lekòl, answit sit rantre Pòtoprens. Yo fè m konnen ke menm kote m te leve avèk menm peyizan sa yo, ki te konn ap pwoteje m, se nan men yo m toujou al achte tablèt, achte marinad, achte tout sa nou gen bezwen antanke timoun k ap grandi yo, yo vin fè nou kwè ke kounye a moun sa yo se dyab yo ye, Se legliz wi ki fè nou kwè nan bay sa yo. Tandiske menm zòn sa, a lepòk pat gen anpil legliz ladann. M konnen te gen yon legliz katolik nan seksyon kominal la, te gen yon lòt legliz batis ankò. Se si aprè sa pat vrèman gen legliz nan zòn sa. Tout moun te rekonèt tout moun. Tout moun te viv avèk tout moun byen. Lè w tande yon moun fè manje nan zòn sa a, pa egzanp nou menm, lè w tande manman m fè manje, si manman m gen senk sis pitit, li sipoze fè manje pou nenpòt dis moun, anviwon. Paske, se pa senk sis pitit li a sèlman k ap manje nan manje a. Li gen dè e dè moun kap manje nan manje sa, wap wè anpil bòl ap distribye, wal pote manje ba entèl, wal pote manje ba entèl, e sesi lè sa, ou pa bezwen konn, moun pat vrèman konnen relijyon moun, moun pa tap siveye sou bagay sa yo. Ok e frè Bonzil, pa gen pwoblèm map ekriw, menm si se pa ta aswè a men map eseye ekriw. Sa vle di ke Pat vrèman gon pwoblèm kòm si nan sans moun te pè moun jan jounen jodi a li ye la. Jan jodi a li ye la pat vrèman gen moun ki te pè moun konsa nan epòk tou avan yè la wi. Paske mwen menm lè map pale ki epòk epòk 80 17 95 92 se epòk sa yo map pale wi se pou kè son bagay lontan lontan lontan non. E di moun yo pat pè moun. E lè w al pot, lè manman w voye w al pote manje ba yon moun, kit moun nan te wongan, kit moun nan pat wongan, yonn pat pè lòt, moun nan te manje manje l san kè sote, li pran manje l nan men w li manje, menm jan li menm li, lè l ap voye yon bagay ba manman w, ou menm ou manje l san kè sote. Paske moun yo te ap viv byen. Imedyatman legliz kòmanse antre nan mitan moun sa yo, legliz fè w kòmanse wè menm moun sa yo se edmi w yo ye. E sak fè ojodia youn nan bagay wè legliz anpil moun renmen lè legliz ap fè swadizan yo di yap preche yo majorite prèch legliz yo se prèch kap tire pwen yo se prèch kap fè nou wè mezanmi atake edmi an atake sa ki edmi ki edmi paske se sak fè wap wè majorite moun ap repete menm bagay sa kit moun nan kretyen kit li pa kretyen wap wè yap pataje jan de mesaj sa yo paske yap pale de edmi Imedyatman legliz ap fè w konnen ke w gen yon edmi, moun nan k legliz la k ap tande mesaj la, premye bagay ki nan panse l se yon lòt moun ke l te gen yon pwoblèm avè l. Premye bagay ki moute nan lespri l. Petèt moun k ap preche a, li ka panse ke edmi an se satan, le dyab, petèt se sa l di. Men moun k ap resevwa mesaj la, moun yo tèlman pa fòme, moun yo tèlman pa gen yon prensip, moun yo tèlman pa gen yon fòmasyon, premye bagay ki moute nan lespri moun nan se yon moun ki te fè l yon bagay, se yon moun ki te Swadizan te dwe l yon kòb ki poko peye l sa se edmi. E zak fè swiv sou rezo sosyo, swiv sou Facebook, swiv sou tiktok, swiv sou tout sa moun legliz ap pibliye mesaj se bagay ki gen rapò avèk moun kap preche rankin, moun kap preche moun kesyon de edmi, moun kap preche moun mezanmi o edmi an edmi an anpeche m avanse, edmi an ki bagay moun ki vye koze sa. Bon kisa w fè vye koze sa yo se sèl nan sosyete pa nou an nap pale de yo konsa. Oh entèlep eh edmi an se eh edmi an wont jodia edmi an wont edmi an sesi edmi an te panse m patap ka sesi edmi an te panse m pat Ann al gade labib menm sa labib rele prèch la ann al gade si se sa yo li ye jounen jodia si w bezwen bri si w bezwen moun bat anpil bravo pou ou se de sa yo pou pale nan legliz Men, poutan se panse sa yo k kraze sosyete a. Pase chak grenn moun legliz met nan panse li gon edmi. Chak grenn moun ki legliz an Ayiti met nan panse l li gen on moun li gon pwoblèm avèk li. Ki edmi? S on frè l, on sè l, on moun li te wè ki abiye on fason, li pa t twò renmen. Yo vin fon kòmanse kwè ke depi legliz kòmanse rantre an Ayiti oubyen nan yon seri de zòn san fòmasyon yo, yo vin fon kòmanse kwè depi pitit ou malad son frè yon moun bò kote w la k ap touye l. Lè sa yo vin fon kòmanse kwè menm wongan sa w te konn al achte pistach griye nan men l lan, menm wongan sa w te konn al achte manyòk, ou te konn al achte kann a sik, ou te konn al achte bagay pou manje pou met nan vant ou san kè sote a, kounye a yo vin fon kòmanse kwè si pitit ou malad se moun sa k ap touye pitit ou a.

Sa vle di se la tout bagay rankin sa ou wè an Ayiti moun pa sansib pou moun ankò a se la yo kòmanse vini se avèk legliz. Alò mwen menm chak fwa map pale de legliz m toujou di sa m pa pale de legliz Jezi Kris map pale de yon legliz ayisyen rantre ladann tèt bese san konprann anyen. E sak fè jounen jodia la, olye moun nan al plante bannann, idou pou Jezi vin lage yon rejim bannann devan pòt li. Olye l al plante diri, pase menm moun nou rele wongan yo, se yo menm ki te konn kiltive latè. Se yo menm, jiska prezan ou prè, si gon ti kras resous ki gen rapò a peyi a nan sans agrikilti, nan sans pye bwa, nan sans moun k ap jere peyi nan sans anviwònman, se menm moun sa yo nou rele wongan. Paske legliz pa kè de bay sa yo, yo pa kè de anviwònman an, paske mwen menm m toujou di sa, m toujou ap tande legliz kap fè kanpay evanjelizasyon tout tan, kap fè 40 jou revèy, kap fè konbyen jou sesi, konbyen jou jèn, men m pa janm tande yo di yap fon kanpay pou yo rebraze Ayiti. M pa janm tande legliz gon kanpay lap fè pou di bon, menm zòn kote asanble m nan ye a an nou mete, an nou pwòpte li, an nou mete jèn nan lari, an nou achte vi, bourèt. Majorite fwa w jwenn moun kap netwaye peyi a se moun yo rele ongan yo. Se moun yo ki pa kretyen yo. Moun ki, moun sa yo sa vle di, paske moun sa yo vin foure yon bagay nan lespri yo, yo di yo latè pa entèrese yo menm menm menm menm menm. Pa gen anyen ki sou tè a ki entèrese yo, yo gen syèl yo yo prale. Menm lè moun nan, pandan lap di w li pral nan syèl la, li konn se pa manti wi. Sak fè m di w li konn se manti, li gintan konn kot syèl li a ye. Menm pastè sa kap plede dou syèl syèl syèl la. Toutotan l poko rantre ni Kanada, ni Etazini, ni Lafrans, toutotan l poko vwayaje nan lòt gran peyi, l poko janm santi l yon bon pastè non. Li toujou panse ke li pa konplè, se kòmsi misyon l poko konplè. Men fò n pa fè moun yo sa. Mwen menm sensèman, sensèman m pa gen oken pwoblèm avèk legliz Jezikri. Men m gen yon pwoblèm avèk stil legliz ayisyen an. Paske se yon pakèt moun ki pran yon pakèt jèn ki kokobe yo. Yo pran moun yo, yo fè yo pa ka janm itil tèt yo anyen. Yon grenn jèn ki reyisi goumen ki sòti nan mitan moun sa yo, se yon jèn ki trè trè trè vyolan. Lè m di vyolan, pa nan sans moun k ap fè moun mal. M ap pale vyolan nan sans pa aksepte moun moute sou kou yo pou yo fè yo nenpòt bagay. Mwen m se yonn nan moun sa yo. E m panse si gen moun ki ki konnen m yo konnen m se yonn nan moun sa yo ki pa aksepte nenpòt bagay. M aksepte levanjil de Jezi Kris men m pa aksepte bagay moun ap vin eksplike m yon pakèt vye koze m pa menm konn kote w prale avè yo. Dayè mwen menm Bib ke m genyen an m toujou li l e se sa k fè m toujou ap di yonn nan bagay Ayisyen ap toujou fè se pou yon Bib mache avè l anba esèl yo pou fè moun wè ke yo poto yon Bib. Non! Bib ou se yon liv li ye menm jan ak tout liv li ka ret lakay ou. Bib la ka ret lakay ou wi. Se yon liv menm jan ak tout liv, lè m vin lakay mwen, m gen dwa fin manje oubyen avan m manje m pran liv mwen m ap li. M pa oblije kòmsi ap mache avè l pou moun fè m wè m se yon kretyen. Sa yo se toujou yon pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm ankò. Pou ne pa di ke, si jodi a nou nan sitiyasyon sa w wè nou ye la, mwen menm si yon moun vle gen pwoblèm avè m, m pa gen oken pwoblèm. Paske sa m ap di a l pa angaje lòt moun, se mwen l angaje. E m di nenpòt moun ki vle rele m pou fè deba avè m, m pa gen oken pwoblèm. E m ap m ap tande w, w ap vin a agiman pa w, m ap vin a agiman pa m. Paske mwen menm m kòmanse wè Ayiti kòmanse nan mizè sa a plis. Se lè legliz anvayi tout Ayiti. E se si zòn sa m ap pale w ki te konn bay anpil manje, kote moun te konn vrèman ap kiltive latè, kote moun yo te konn fè konbit, kote moun yo te konn met ansanm, jodi a 50 moun gen dwa di se entèl nou pral travay nan jaden li, demen si Dye vle lòt 50 di se nan jaden lòt entèl nou prale. Enben, jounen jodi a, menm zòn sa ki te gen yon grenn legliz, de grenn legliz la, aktyèlman li vin gen nenpòt dis. E lè li vin gen dis, zòn nan vin pi mal, zòn nan moun vin pi kriminèl ladan l, moun vin plis pa sansib, moun vin, tè a vin plis pa pwodui. Èske se tè a k pa pwodui? Moun yo vin plis pa travay, m p ap di se tè a k pa pwodui, Moun yo vin plis pa travay, moun yo vin plis pa rèspèkte moun, moun timoun vin fè sa yo vle. Tandike le a lepòk pat gen tout legliz sa yo, peyi a timoun te plis rèspèkte granmoun, pat gen tout tenten sa yo, pat gen tout debòch sa yo, pat gen tout krim sa yo. Kounye a ou pral vin dim se Jezi kap vini? Wi, ayisyen toujou di sa. Paske yo yo pa janm fè prevansyon pou anyen, yo toujou gon eskiz. Yo toujou fè w kwè tout sa k ap rive an Ayiti se pwofesi, se Jezi k ap vini. Men yon pwofesi, m toujou di sa, se pa yon bagay pou yon peyi sèlman. Pwofesi se bagay pou tout lemond. Ay di, ou pa ka ou pa ka pa ka jwenn manje pandan tè a la w pa kiltive l pou fè pou fè m kwè sa se yon pwofesi? Latibonit toujou ka bay plis diri ke l te konn bay lontan. Sa vle di si w pa plante, si kounye a la bandi pran tout tè moun te konn plante diri latibonit, si kounye a tè moun te konn kiltive yo pa ka kiltive ankò men se pa Bondye k koz. Sispann anmède Bondye. Sispann al fè konbyen ka, olye n ap al fè 40 jou jèn, al fè 40 jou ap plante, ap raboure tè a. Dayè mwen menm si gon si gon moun ki vle plantel mèt envitem. Menm si w a kotem ye la m paka m paka l m paka l foure menm nan nan nan louchèt la oubyen nan wou a oubyen nan kouto digo a poum plante men map diw ok menm voye kòb achte lòt moun men menm fè w kado tan achte de twa moun kontinye fè plante paske se nan sam kwè peyi da lemond menm se sou sa yo viv Pase menm si w tande moun nan Etazini, li mèt gwo sesi, gwo sela, men tout moun ap viv de manje, de agrikilti. Pase menm si medsen an sot travay nan lopital, lè l pase nan makèt, se de twa mango w wè l ap achte, se de twa grenn bannann l ap achte pou l al kwit, se de twa, ki sa ankò, se de twa lam, labre veritab. Okontrè moun ki nan domèn medikal yo, yo konn sa trè byen, bagay sa yo se yo menm ki plis nouri lòm. Yo di se pa paske, se pa paske w medsen pou w abandone latè, pou w pa kiltive l. Se pa paske w rele tèt ou avoka oubyen agwonòm, enjenyè, sesi sela, pou w abandone latè. Bon kote w ap jwenn manje pou w manje? Sanwont ke nou ye, n ap fè pitit. Men, si w ap mete plis bouch sou tè a, fò w panse fò gen plis manje sou tè a. Se tou senpleman sa. Si w se yon pastè w ap ankouraje moun, yo pa gen dwa fè planin, moun yo pa gen dwa mete prezèvatif, paske ou di labib pa vle bagay sa. Men, fò w ankouraje moun yo pou yo plante plis. Paske toutotan gen plis bouch, y ap bezwen plis manje. Dayè anpil moun ki gen dwa ap tande m, ki gen dwa moun legliz, yo konn anpil legliz,

Men si m fè yon sèl pitit m toujou fè pati de moun k ap ranpli latè. I pa fòseman kòmsi moun nan fè w konnen ke kretyen pa gen dwa mete kondòm, kretyen pa gen dwa mete prezèvatif. Tandiske mwen m son moun ki renmen timoun. Si m gen 20 timoun m pa nui. Men tou depan de sikonstans lan, Tou depan de moman, tou depan de de epòk la. Men, m m te ka konprann menm pastè sa ki di moun yo pa gen dwa fè mete prezèvatif la wi. M te ka konprann li wi. Men pandan w ap di moun yo pa met prezèvatif tou, pa kenbe moun yo anndan legliz l ap jene, fè yo al plante tè. Pase si ou konnen yo pa dwe met prezèvatif, kot yo pral jwenn manje pou yo ba timoun yo? Kote yo pral jwenn lam pou yo bat timoun yo? Kote yo pral jwenn kann pou yo bat timoun yo? Kote yo pral jwenn zoranj dous? Kote yo pral jwenn chadèk? Kote yo pral jwenn kokoye? Se nan tè a y ap jwenn li. Kon a w pral di m moun sa yo vin jene tout jounen pou Bondye di yon mo pou yo. Ki mo Bondye pral di la? M kwè Bondye di mo a deja. Mo a se latè. Mo a se sa l mete pye bwa yo, zwazo yo, vè de tè yo ke l mete ki pou fè tè a pwodui a. Ki pou ki pou rantre nan nap sou teren ki pou fè ba yo tè a gen bon gen bon gen bon angrè pou pou manje donnen an. Ya bon menm menm pastè ki pap fè sa lap pale de fo fo fo m te tande Matyas ki tap di sa men anpil anpil madan pastè yo anpil e e pastè yo tou dèfwa lè dan yo rache yo met on fo dan. Wap kritike moun pou fo bagay fò pa gen defo fò pa mete tou bon an bon mpa nan sa mpa nan pale nan bay sa bay sa ti bagay ti grimas paske bay sa yo se de bagay ki pa itil sosyete a anyen paske tout jounen nou gon batay antre nou batay pou fo cheve batay pou fo zong pou fo sesi men se pa sa yo pou sosyete a bezwen depi sosyete a gen tout bagay li lap byen mache gon seri de bay se lwa k pou respekte se kisa lalwa di sou tèl bagay kisa lalwa a pa di sou tèl bagay. Pase chak moun kap viv sou latè gen de bagay lap fè k pa bon. Entèl ka fon bagay wap kritike l pou li, ou menm ou gon lòt bagay wap fè k pa bon, se tou nòmal m pa m pa pral chita sou jan de bagay sa yo, mwen map chita a sou de bagay jeneral. Paske nou kon nou fè de bagay pèsonèl toutan nan sosyete a. Nou gon pakèt bagay nap fè nan sosyete a son pakèt bagay pèsonèl, chak moun wè Ayiti nan sans pèsonèl. Si ou pa vle pou moun mete kondòm, pou moun mete, pou moun fè planin, men fòk ou make sure tou ou pa kenbe moun yo nan jèn chak jou pou fè al kiltive latè. Pase lè w, lè w pa dakò ou konnen se plis pitit k ap fèt. Se nòmal. Se menm jan nan yon kay. Si m te gen 3 pitit oubyen m te gen 2 pitit m vin gen 3. Sa vle di, m ka di depans mwen ogmante. Bouch chilo yo ogmante. Se menm jan nan peyi a tou. Si te gen 10 milyon moun, an n di mil moun fèt, ou wè konbyen l vin ba w? Li ba w 10 milyon plis mil. Anben w ap bezwen plis manje pou moun sa yo manje. Se pa plis jèn w ap bezwen. Se pa plis jèn wap bezwen, se pa plis 40 jou revèy wap bezwen, se pa plis ofrann wap bezwen se plis pye kokoye, plis pye mango, plis pye bannann, plis pye yanm, plis pye zaboka, plis pye zoranj se sa yo nap bezwen se yo pou nou fè. Konnya mwen menm, mwen menm mes gon pakèt bagay m tande yap rele mesaj nan legliz mwen m pa m pa tande yo sensèman m pa tande yo paske yo paka mesaj pou mwen mesaj vle di yon bagay ki pou pot yon chanjman men si mesaj yo pa janm pote chanjman toutan tout jounen mesaj mesaj se pi mal moun yo vin pi mal se nan grangou moun ye plis se nan mizè moun ye plis se nan imoralite moun ye plis se nan desepsyon se tout pwoblèm kap lage. Sa yo pa ka mesaj ankò. On mesaj se yon bagay k ap fè moun santi l rejwi oubyen Alò, mesaj la ka gen de sans wi. Mesaj la kapab yon bagay pou fè w rejwi, l kapab yon bagay pou fè w soufri tou. Men tou depan de sikonstans yo. Tou depan de ki mesaj yo vle w al bay. Paske sa sa m tande moun ki rele tèt yo predikatè sesi sela ap rele mesaj yo, se yon pakèt bagay blòf. Tout moun wè se blòf wi. Tout moun wè sa. Tout moun konnen se blòf. Tout moun konnen se fè lapati mache, se fè zen. Menm jan w ap wè anpil jounalis nan sosyete ayisyèn nan, se zen k ap fèt. Tout moun se zen. Se zen zen. Pastè se zen. Jounalis se zen. Tout moun nèt se zen k ap regle. Kòm nou menm k ap pale, k ap pran bagay yo nan baz yo, k ap pran bagay yo nan rasin yo pou nou moutre kote pwoblèm nan sòti, kote li ye jodi a, ou wè moun sa yo se mwen y apral gen pwoblèm avè l, se mwen y apral panse yon lòt fason. Mwen pa mande pou moun renmen m paske majorite moun ki toujou gon sans revolisyonè moun pa anpil moun pa janm renmen yo. Yo toujou wè moun sa yo se de rebèl, se de moun ki pa vle obeyi. Men se lè moun sa vin mouri yo vin wè son moun ki te nòmal. Pa egzanp wè jodi a gen plis moun kap tande mesaj past Telor ke lèl te vivan. Paske epòk li te vivan gen anpil moun ki te gen pwoblèm avèk li, ki pa t konprann sa l ap di a, men imedyatman l mouri, sa l t ap di yo, se yo k ap kontinye nan sosyete a. Sa vle di, mwen menm m pa gen pwoblèm avèk moun ki ka panse m se yon bon moun oubyen m se yon move moun, m pa, sa yo pa tèlman enterese m. Mwen menm m sèlman gen rapò pou m konnen sa k ap pase nan sosyete a, sektè k responsab yo, yo pa kab rale kò yo tankou yon kribich. Se lafami, se legliz, se lekòl. Paske, e. Se yo menm kap pleple moun, se yo kap bay peyi a moun. Se yo kap pwodwi moun pou sosyete a. Se vit se menm jan wap wè jounen jodi a, ou tande gen ti lapli, gen ti pete, gen ti sesi, gen ti kaka, gen ti pise. Men ki bò yo soti? Se nan yon vant yon fanm yo soti, a yon papa, dèfwa yo pase lekòl tou, dèfwa yo konn al legliz, dèfwa yo se pitit yon dam misyonè. Men kijan yo fè vin konsa? Sa vle di, pwoblèm nan li plis ke sa yo n ap pale la. Sa vle di, si travay la te byen fèt, nou pa t ap gen moun sa yo. Se paske nou mal travay. E sa k fè menm jounen jodi a, gen anpil moun ann Ayiti, si yo te gen konsyans, yo te dwe kanpe yon seri de bagay pou yo te di, nou p ap kontinye ladann paske travay nou t ap fè a, l mal fèt. Si wap fè yon travay li mal fèt se pou kanpel pou di travay la mal fèt ann ale sou yon lòt baz. Men si w kontinye l se nan plis pwoblèm wap lage moun. E sa k fè jounen jodi a sosyete a pa janm ka ka jwenn yon koreksyon paske travay kap fèt yo mal fèt moun yo pa vle kanpe. Wap wè menm Etazini gen moun swadizan ki rele tèt yo pastè, ki rele tèt yo predikatè, ki rele tèt yo sesi sela, ki rele tèt yo dè moralis, Epi ou wè yo rantre nan menm lojik popilasyon ayisyèn nan. Yo rantre nan menm sans popilasyon ayisyèn nan. Paske wap wè jounen jodi a, tout sosyete fon preparasyon pou yon seri de bagay, ayisyen pa fè preparasyon, li sèlman fè kwè ke se Jezi ki pral vini. Yon tranbleman de tè pase an Ayiti, yo fè w kwè se Jezi ki pral vini ki fè l pase. Tandiske tranbleman de tè ap pase tout kote sou latè. Menm jan tou, jounen jodi a, gen anpil zòn an Etazini, Kanada, an Ewòp, ensi de swit, ki gen anpil nèj, gen moun ki pa menm ka soti pou y al travay tèlman gen nèj. Men sosyete sa yo tèlman prepare pou bagay sa, yo pa fè kwè se lafendimond. Si nèj sa ta rive al tonbe ann Ayiti, w ap wè pifò moun ap di w se lafendimond paske yo pa prepare pou li. Sa vle di, se sa k ap pase nan sosyete a. Lè w mande moun nan pou l fè efò, pou l goumen kont yon seri de bagay, li fè w kwè ke ou nan politik, ou nan sesi. Men politik la menm, se depi ou te fèt ou nan politik, depi ou tonbe ou gen bouch pou manje ou deja nan politik, depi w ap met rad sou ou nan politik, depi w ap mete bagay nan pye ou ou nan politik, depi w ap chèche fason pou w al lekòl ou nan politik, Paske, se paske nou mal konprann sa k politik la. Se paske nou pa konn anyen de sa k fè n ap repete, oh entèl, m pa nan politik, mwen menm m pa nan politik. Anben w pa nan politik, al fouwe tèt ou nan sèkèy. Jeneralman, menm moun ki di l pa nan politik la, menm nan lanmò a wi politik la ap fèt. Menm lè l mouri wi, l kontinye nan politik wi. Paske gen defwa, kote pou l al antere a, fò gen planifikasyon ki fèt. Fò gen planifikasyon ki fèt, kote pou l al antere a. Fok yon seri de bagay ki fèt, kote pou yo mete l la. E se si se negosyasyon k pou fèt. Fok gen chanjman dè zide. Pou yo anteron moun wi. Sa vle di moun nan vle fè w kwè l pa nan politik pandan l vivan epi pandan l mouri se politik k ap fèt avè l. Dè fwa gen de kote y al mete moun nan yon ponp finèb, ou wè yo di non la a pa bon, ann al mete l la pito. Se toujou politik k ap fèt. Sa vle di moun yo pa ka konprann anyen. Men m pa pral kontinye nan lojik sa yo paske M pa pral fè moral moun, pase gen moun ki tèlman twouve yo gen konesans, gen moun ki tèlman twouve yo deja alèz kote yo ye a, nan sans kòripsyon, nan sans zonbiya, nan sans zonbifikasyon an, nan sans imoral la, nan sans kòmsi m ka di e, e, e, e, e, mechanste a. Yo tèlman twouve yo alèz nan sa, lòt moun pa ka vin fè yo konnen ke sa y ap fè a pa bon. Men mwen menm, pèsonèlman, Se devwa pa m, s on dwa ke m genyen, se yon responsablite ke m genyen lè m santi kèk bagay pou m denonse yo, lè m wè kèk bagay ap mal fèt pou m di jan y ap fèt la yo pa bon. Sa pa vle di jan m di l la moun pral tande m, sa pa vle di tout moun pral dakò avèk mwen e ke m pa yon moun konsa ki bezwen fòk tout moun dakò ke sa m ap di oubyen sa m ap fè yo nòmal. Men sèl sa m konnen, Nou nan yon sosyete ki soti nan yon pwen A pou l rive nan yon pwen B. Sa vle di jounen jodi a, sa n ap rekòlte la yo, se fwi jaden nou. Se kowosòl nou te konn plante, fò nou jwenn kowosòl. Pandan m ap pale de kowosòl, mwen menm alepòk m ap leve, zòn lakay mwen yo pa t menm tèlman ba kowosòl valè, yo pa t tèlman manje l. Gwayav se pa de bagay yo te konn manje bò lakay mwen. Tèlman bagay sa yo konn donnen anpil nan raje, tout kote ou pase ou jwenn yo, okontrè se koupe yo konn ap koupe yo lè y ap sekletè pwa, y ap fè yon seri de bagay. Men jounen jodi a, arive legliz ann Ayiti, li fè moun yo dekouraje pou yo pa travay, li fè moun yo kontinye rayi moun, oungan dèfwa m di w m konn al achte ti ti tablèt lakay yo, ti wayal sa yo rele kasavamanba, ou konn al achte poud kafe pou manman w, Ou konn al fon ti bagay kay al dèyè manje bay lè ongan lè manbo a fè manje lakay li li pataje la tout moun nan zòn nan e tout moun te konn manje san kè sote depi legliz tonbe an ayiti fò konnen moun sa yo se djab yo ye moun sa yo se malfektè yo ye ou kòmanse paka viv avèk yo ankò pa gon moun la ki kap tandem la pa ki pat konnenl te leve nan yon katye kote te gen ongan ladann kote te gen manbo ladann men sa pat yon rezon non Sa pa t on rezon non pou yo te fè moun sa yo konnen ke ni Ongan ni Manbo a se t on djab li te ye. Men jounen jodi a, legliz rantre nan sosyete a, li fè nou kwè moun sa yo se djab yo ye, nou pa sipoze pale avè yo, nou pa sipoze tande yo, nou pa sipoze apresye yo, e poutan w ap wè moun sa yo se yo, si gen ti manje k ap pwodui nan peyi a toujou se yo k ap pwodui l. Si gen ti jaden k ap fèt an Ayiti pou moun jwenn bannann, ti kokoye, zaboka, ensidswit, Se menm moun sa yo y ap kritike a paske moun legliz pa nan fè bay sa yo ankò. Petèt ou ka jwenn kèk moun legliz nan zòn an pwovens ki fè agrikilti, kòm se ladan l leve, li fè l. Men nan Pòtoprens, yo di w ou sipoze gen plis pitit men mwens manje. Yo fè w, yo ankouraje w pou w gen plis pitit men gen mwens manje nan peyi a. Sa vle di jounen jodi a, mwen menm pèsonèlman, Lèm fè jan de emisyon sa yo, m fè yo pou nou kapab pataje sam panse avèk yon seri de moun. Men m pa fè yo tou nan yon bi pou m detri lòt moun. M sèlman di bagay yo janm te konprann li. Dayè sa map di yo m pa envante yo. E sak fè gen anpil moun jounen jodia kap envante pawòl. Mwen m pa nan envante bagay, se de bagay m leve m nan yo, se de bagay m ka jistifye e m gen anpil prèv pou yo. Nenpòt moun ki ta kesyonem sou bay sa yo, map. Map prouvo yo e m gen anpil prèv anpil prèv m pap epa manti map fè se sa m te m konstate jan m te konn viv la se konsa map dekri li sa vle di m pap m pap envante anyen sou do pèsòn e m pap fè pèsonalite tankou map site non grenn moun m pale de enstitisyon Si yon moun santi w gen pwoblèm pa rapò a sa m di yo, ka toujou rele m nan telefòn mwen, oubyen lè m ap fè emisyon an si w vle rele pou pale, ou kapab, pase gen moun k ap tande m ki konn telefòn mwen, ou ka fè deba avèk mwen. Sa vle di jounen jodi a, se konsa mwen menm, m santi sosyete nou an vin degrenngole, nan eta nou twouve nou la, se pwoblèm kwè nan relijyon an ki mete nou nan sitiyasyon sa, moun nan pa gen anyen l vle fè ankò, li rete la l pap travay, li rete la latè pa vle pwodwi, li di latè li di latè pa vle pwodwi, pandansetan li jwenn diri l ap manje, li jwenn kokoye l ap bwè poutan se lòt peyi k pwodwi yo, se kòmsi peyi sa yo se pa sou latè yo ye se nan syèl yo ye. Brèf, Se konsa, m di nou mèsi paske nou t avèk mwen e n ap kontinye avèk emisyon sa a lendi si Dye ve, se jou k ap pi pre a pou nou kòmanse. Mèsi babay.
Youtube ak Facebook. Denonse la pou ede yo chache solisyon ak pwoblèm peyi ap.